Hello guys, kòman nou ye? Se Frenk ki ansanm avè nou And Pou di pa fè konesans ansanm avèm pou la premyè fwa Mwen se yon tax preparer And mwen kapab ede w ansanm avèk tax ou And nenpòt pwoblèm ou gen nan tax epi nan nenpòt ki state ou ye Mwen kapab ede w ansanm avèk tax And as you know tax season is around the corner Mwen se yon realtor Kidonk si w nan zòn Florid Mwen kapab ede w achte kay e nenpòt ki kote ou ye Mwen ka bay bidon an ansanm avèk kay an dream kay ou an. And then of course I'm a credit very expert so mwen kapab ede ou aranje kredi ou and then pou kapab definitely get the house that you want to get the car that you want. And then guys we gonna talk and then today we gonna talk about black friday nou pral pale de black friday nou pral pale de uh, de tax and nou pral pale de anpil bagay. Paul Sonia kòman ye? Bonswa bonjour Sandra kòman tout moun ye kòman tout moun ye tout moun ap byen shopping e m renmen sa tout moun sot pase yon bon thanksgiving m pa konn si se mwen ki plis pa gen chans Freda kòman w ye mezanmi Freda Freda Freda Fredo mezanmi Freda rele m aprè live lan because ou pa ka gen preske menm non ansanm avè m Freda Fredo so rele m aprè live lan pou nou konnen kijan non w fè konsa so guys mèsi pou tout moun ki gentan share mezanmi. M fè m fè yon ti tan la m pa live Nathalie Pollard kòman w ye M fè yon ti tan m pa live anpil moun ap di m Fred epa w pa live Fred kote live lan Fred kote live lan and then of course anpil moun tap mande pou Fred te fè live lan and then guys I am here I am back and anyway m pa te kenn kote tou anyway so m te toujou la so ahh men poukisa mwen ahh premye bagay m ap m ap pale de li guys m ap pale de ahh tax right so nou konnen tax sezon ap rive so tax sezon ap rive nan kèlke Mwa pa menm rete nan pa menm rete yon bon Mezanmi tout moun ap di m hi Fred hi Fred Pa vin anba live la pou nal di m hi Fred si nou pat envite m nan Thanksgiving nou Nou fin manje tout manje nou epi konn nap vin di m hi Fred Nou pa te banm anyen nou Pa gen yon moun ki rele m menm mezanmi Pandan nou wè tout moun ap ban m love lan la men Pa gen yon moun ki rele m ki di m Fred ahh what did you do for Thanksgiving Pa gen moun ki text mwen ki di m Fred ahh what are you up to Pa gen moun ki banm kenn text Pa vin relem kounye a pou nap vin dim bagay sa yo. So, listen up. M konnen gen anpil nan nou pou la premye fwa nou pral fè tax e gen anpil nan nou tou ki te fè tax avèk yon moun ki pat satisfè avèk moun ki te fè tax pou nou an e menm pafwa nap chèche yon nou tax preparer. E menm lòt bagay m pral fè ankò guys e sak fè nou wèm mete new tax update so se jis m kapab update nou de tax season kap vini an e menm tout chanjman IRS fè because guys Taks pi konplike pase jan anpil nan nou panse l. Anpil nan nou panse al fè taks, nou just rive yon kote and nou chita devan yon moun epi moun nan fè taks moun epi l ban nou papye epi n ale. But taks Ozetazini se yon nan bagay ki gen plis enpòtans, right? So se yon nan bagay ki gen plis enpòtans. Se sa tout sa w ap fè isi yo mande w taks ou. Tax return ou, tax return ou, tax return ou. Se sa k fè li enpòtan. So gen anpil moun ki premye fwa yo pral fè taks, gen anpil moun k ap chèche yon moun ki pou fè taks pou yo. Gen anpil moun, moun nan k t ap fè taks pou yo an, m ta pral di l wi, moun nan k t ap fè taks pou yo an nan prison. So yo bezwen yon nouvo moun ki pou fè tax pou yo and map moun sa pou nou anyway guys se sak fè map toujou ban nou update map toujou di nou kisa ki fèt map toujou di nou exactly ki update ki genyen kisa kap fèt ki nouvo lwa ki nouvo legislation because yon bagay mwen toujou di yon moun kap fè tax sipoze update chak ane chak ane gen update pafwa ou konn bon pafwa chak mwa ka gen yon update ki fèt nan tax nan tax. So e pa Jeff pete kou ou vini and then ou boom boom boom ou ba moun fè tax pou ou and then ou panse like everything is oh m pa fè tax mwen and then uh and then moun nan just chita epi l fè tax pou ou so ansanm guys epi nou vle di tax update nou mèt gentan konnen Fred pral pale nou bay de tax konbyen nan nou te fè tax yon moun te pran lajan nou and moun nan te di l tap fè tax lan pou nou and then san nou tande mwatye lajan vin jwenn nou mwatye lajan al jwenn moun nan tout jan de bagay sa nou pral pale de yo tou. Ahh pafwa lè moun nan baw yon tax li fè yon bagay yo rele double filing ma get explike nou kisa double filing ye pandan map fè live yo and then umm gen pafwa tou moun nan ap fè tax ou wap pa janm resevwa kòb ou map moutre nou kisa sa ye pafwa lè wap fè tax tou gen seri kredi moun nan mete pou ou epi ou fè nenpòt 3 4 5 an ou pa janm touche lajan an sa son lòt bagay ahh pafwa tou umm lè wal fè tax umm kay yon moun oubyen wal fè tax avèk yon moun and then umm. Pandan wap fè tax kay moun nan epi sa w tande an epi IRS voye chaje w aprè sa son lòt bagay. Konsa tou lè wap achte kay gon jan pou fè tax ou siw self employ gon jan pou fè tax ou lè wap achte kay ou ka fin fè tax ou and then ou ka paka janm achte kay nan peyi an tout jan de bagay sa yo nou pral pale de taxation ki nou lò ki nou lwa ki chanje alright so nan live sa map fè yo moun ki fè tax tou ka toujou vin anba live lan. Pou yo vin aprann tou because mwen m sa aprann m aprann so gen nan yo gen moun ki pral premye kòmanse e then tout sa nou pral pale de yo pafwa tou wap fè tax avèk yon moun tou right e then chak oh Jesus wè ki t pran nan zye m wap fè tax avèk moun nan epi chak ane moun nan nan lòt location chak ane li nan lòt location so nou pral pale de sa tou jan sa ka afekte w men nou pral pale de anpil pawòl guys e then so lè nou wè Fred mete tax update nou gentan konnen Fred pral pale de tax. So, an nou an nou janbe nan lòt sijè. Black Friday, Black Friday, Black Friday. Share live lan guys. Mezanmi kòman fè se mwen kap di share live lan mezanmi. Men kòman fè map fè yon live epi pou nou pa share live lan. Guys because m pral pale nou de Black Friday. Black Friday, Black Friday, Black Friday. Guys, mwen menm ki pral pale nou de Black Friday la, m konnen nou pral ri m. M konnen nou pral ri m. Paske m pral m pral ban nou sak te rive m yon lè nan Black Friday. And then pral di tout sa ou bezwen konnen pandan Black Friday, petèt ou nan shop lan kounye a la ou pral shopping, m pral di ou tout sa ou bezwen konnen, tout sa ou dwe fè, paske semèn sa jiska Monday gen Cyber Monday, so quote quote yo toujou di gen discount, but mwen pral pale nou de sa. So, avan mwen antre nan Black Friday, m pral ban nou yon personal, m pral share yon personal experience ansanm avè nou. M pral share yon personal experience ansanm avè nou. E m pap janm bliye dat sa a, 2008. 2008, m pap janm bliye l. Men, men, 2008, m pap janm bliye l. Ban m ban nou yon ti istwa guys ki te pase m an 2008. Kontinye share live lan guys. An 2008, Black Friday 2008, m vin isi an 2006. Kidonk, m te gentan panse m te soumoun pase tout moun ki egziste Ozetazini. E erè sa m te fè an, gen anpil nan nou ki pral fè erè sa, gen anpil nan nou ki te fè l deja, bon mwen pral eksplike nou personal eksperyans mwen, m ap pataje l ansanm avè nou, m ap mete l la a. Si nou vle aprann de li, n a aprann de li, mwen m ap di nou sa k te rive m. 2008, soumoun mwen moute m. Yo di gen Black Friday. M pa janm bliye sa, m ale nan yon liy nan Best Buy, m al kanpe pou m achte yon televizyon. Lè sa, flat screen guy, si nou sonje 2008, se lè sa flat screen, 2007, 2008, se lè sa flat screen fenk ap, fenk ap evolye. Nou mèt al Google li, 2008, 2007, 2008, se lè sa tout moun ap pale de flat screen, televizyon flat screen yo. And then, M ale apre Thanksgiving m ale nan Best Buy lè sa fè fwèt m pa janm bliye bagay sa m mete djakèt sou mwen m al nan yon liy ki byen long epi m ap tann pou yo ouvè m pral nan Black Friday a 3 a minui a inè di maten yo ouvè Best Buy epi se lè sa guys m pral antre pou m al m ale eskonm m pral antre pou m al fè shopping men kisa m bezwen guys m bezwen Yon ti. Lè m rive, aah, yo di m konsa, Monchè, ou pa bezwen bay kòb. Tande wi! Ou pa bezwen bay kòb, m ka tcheke kredi ou. Depi kredi an oke, ou ap fè en, ou ap fè si mwa san w pa peye televizyon an. Guys, m pa ban nou manti. Ayisyen m ye. So yo dim si kredim ok lè sa yo konnen you dumb you think you know guys gen anpil nan nou lè nou fenk vini isi nou panse nou konnen tout bagay nou panse nou panse se nou gen plis lespri men sistèm nan pa bliye sistèm nan gen nenpòt 300 zan lap fonksyone so yo pi smart pase nou mwen menm ki panse m smart m di oh yo just rann kredim epi yo dim m pa bezwen peye jiska 6 mwa enterè pap moute pa gen pwoblèm pou nan entansyon m m pwal peye televizyon avan 6 mwa. Guys se nan kou sa yo toujou pran anpil moun. M ale, m achte televizyon an, m pa janm bliye, yon 32 inch. M achte 32 inch TV an, m pa janm bliye pri an tou paske sa rete nan lespri m pou 700 dola. 700 dola yon flat screen TV ki pral koute m nenpòt 4 mil, nenpòt 3 a 4 mil dola guys. M pa konnen kijan kredi fonksyone, m al pote tèt mwen bay Best Buy. Best buy one kredi mwen yo banm televizyon an m ale m pran televizyon m mete lakay mwen lè sa m pap ban nou m pap ban nou manti m gen flat screen nan chanm mwen sa w tande an m pa respekte pèsonn ebyen guys yo pwal kòmanse voye bill ban mwen pou m kòmanse peye men pa bliye m dwe 700 dola m pa konn anyen m pa konnen sa yo rele enterè lè sa m panse m you know you think you know everything but m pa konnen kisa yo rele enterè guys. Ebyen, kisa nèg yo fè? Nan premye 6 mwa yo, yo kòmanse ap voye bil ba w pou peye 35 dola. Ok? 35 dola pa mwa. So guys, na imajine, nan 35, si w ap peye 35 dola pa mwa, si n ap peye 35 dola pa mwa, kisa m bezwen pou nou fè pou mwen? Fè 35 divize pa 700. Lap diw nan konbyen mwa wap peyel. Fè matematik lan pou mwen and then nap non m pa paske nou konnen m fò nan matematik m pral moutre nou yon bagay. Fè 35 miltipliye pa 700 pou mwen guys. 35 dola pou ap fè pa fèl pou mwen fèl pou mwen m pa gen bay nan menm a si nou pa vle fèl banm fèl pou nou. So m dwe fèl pou mwen si nou pa vle fèl map fèl pou nou. So 700. Divize pa 30. 700 divize pa 35. Nou tande guys? Men sa m pral eksplike nou an m bezwen pou nou konnen. E m fè erè a m ta vle pou nou pa fè l. 20 mwa. So si nou konnen ki sa 20 mwa vle di. Yo di, yo pa di w konbyen mwa, thank you very much a Shelly. Shelly se moun ki t al lekòl. Zale di guys Nan kou nèg yo pranm nan Yo dim konsa premye 6 mwa yo M pa peyel Epi yo kòmanse voye bil banm San enterè Premye bil lan vini 35 dola Dezyèm bil lan vini 35 dola Twazyèm bil lan vini 35 dola Lè sa m konnen m ap byen fonksyone Twazyèm nan Katriyèm bil lan vini 35 dola Senkyèm bil lan vini 35 dola Sizyèm bil lan vini 35 dola Matematik

90 dola pou m finanse. Men, kounye a la m gen lespri, m konprann jwèt nèg yo. So, premye 6 mwa a nèg yo pa finanse l. Kounye a la, nèg yo kounye a la yo pral kòmanse finanse m 490 dola. Ebyen, lè yo kòmanse finanse m 490 dola, enterè kounye a kòmanse ap moute sou 490 dola a. M te kwè enterè ki kòmanse ap moute an. Nan 490 dola sa, li pral retounen, enterè pral fè l retounen 700 dola ankò. Lè w panse w fè yon bon kou, ou di, a, m pase sou yo, m bon sou yo, ou fenk kare fè erè, yo p ap kite w bon sou yo. Ebyen guess what? Lè enterè kòmanse ap moute sou 490 dola, li p ap 490 dola ankò, li pral 400, li pral 500 dola, li pral 520 dola, li pral 540 dola, li pral 500 konbyen dola, epi. E lè enterè ap moute, enterè moute by compound. Meaning, tout on dwe plis, enterè an moute plis. Tande wi, tout on dwe plis, enterè an vin pi wo. E si ou gen malè, ou fè yon late payment. Lè sa a guys 2006, I mean 2008, ou pa peye bagay nan telefòn, pou ou ka peye yon bill an 2006, I mean 2006, 2007, 2008, fòk ou al nan store an pou w peye l. Kidonk, si devenn pou ou, travay ou lwen oubyen ou te bliye oubyen kèlkonk bay etanm pou rive nan store an pou al fè peyman an sa ou tande an ou pran yon late payment e lè ou pran late payment an of course lap afekte kredi ou e non sèlman lap afekte kredi ou enterè ou a vin pi wo toujou chak lè ou fè yon late payment imajine ou fè yon late payment yo chaje ou 25 dola pou late payment an so 25 dola sou late payment an mete sou 490 dola plis enterè wap gentan konnen konbyen kòb ou gen pou dwe guys. Chak lè m ap peye televizyon, m peye televizyon, m peye televizyon, m peye televizyon an, m peye televizyon an, guys m ap peye televizyon, m ap peye televizyon, m ap peye televizyon. Lè m resi rele, m fon frape pye m, m gen 1 an m ap peye televizyon an. Epi m wè televizyon an toujou rete prèske nan 400 konbyen, m di oh. Lè m al kote nèg yo, nèg yo di m oh ya. Nèg yo di, enterè k fè sa. Ebyen guys, lè, gade, lè sa m fon frape pye m atè, m di m p ap peye ankò. Pè nèg yo tèlman fèm ap peye lèt peyman map peye ahh enterè ap moute map peye epi m vin sòti peye yon TV nenpòt nan nan nan 2000 dola pandan se tan m t achte TV an pou 700 dola ebyen guys poukisa m vin ban nou egzanp sa pèsonèl bon epi bon final lan nou gentan konnen sak te rive m pa te peye l yo voye m nan kredi yo voye m nan kredi konn a bon m konn a m nan kredi m nan koleksyon konn a la se jis aprè yon lòt 1 an ankò 1 an 2 zan. Lè m bezwen regle bagay serye, m pa kapab, kounye a m oblije al peye televizyon. Malgre sa m still peye televizyon. Ebyen guys, Gaëlle wap fè bon matematik anba live la. Ban m esplike nou yon ti koze guys. Gen anpil nan nou ki pral fè erè sa la. Gen anpil nan nou anba live la. Men ki warning m vle ban nou. Lè n al nan store yo, yo toujou pral ba w yon discount. Yo pral di w konsa. Y ap ba w yon diskawont si ou fon kredi kat ansanm avè yo. Anpil fwa, moun nan k ap pral fè kredi kat pou ou an, li pa kè de kredi w. Li just di w konsa, a, ou pa pran yon hard inquiry, paske yo pa menm konnen anyen de hard inquiry an. They are sales people. Yo sèlman la pou yo kapab fè komisyon sou konbyen, pou yo kapab fè komisyon sou konbyen kredi kat yo ouvè. So ou wè nan moman an la, moun ki fè sales nan Macy's, nan Dillard's, nan JCPenney, oubyen nenpòt ki kote, yo kontan kounye a paske se moman pa yo li ye. Paske toutan yo fè plis kredi kat, se plis y ap fè plis kòb. Toutan plis moun sign up, se plis yo ba ou bonus. So ou menm kounye a la k al pote tèt ou ba moun sa yo, yo pral toujou di ou, ah ou pa pran yon hard enquiry, ah yon ti bagay tou piti, m p ap asepte kredi ou tèlman, because y ap toujou di ou nenpòt sa yo vle di ou. Poukisa? Paske li nan enterè yo si ou ouvè kredi kad. Se ou menm kounye a la a, se mèt kò k veye kò, se ou menm lè w al nan stò yo pou di yo m pa bezwen kredi kad ou an madanm. Paske m gen anpil kliyan pafwa ki kanpe ki di a Fye te tèlman ap anmède m m jès bay sosyal mwen. O Fye te tèlman ap anmède m li te mande m lisans mwen m te bay li. Fye ap anmède w se vre, paske se djòb yo pou yo anmède w paske se sales yo fè. Djòb ou se pou vire bounda ou ale. because ou pa gen kenn enterè nan sa oh epi yon moman yo di w oh if you apply today you can get fifty percent off oubyen wal achte yon bagay oh do you have a Macy's card epi w di yo non e pandan w di yo non ou pa gen Macy's card premye kisa yo di w oh si w van Macy's card jodi an men ki discount nap ba w nap ba w trant pousan discount nap ba w senkant pousan discount oubyen yo ka di w yeah bay sa nan Black Friday but pou w ka genyen l fòk ou ouvè yon store credit card ou menm menm Ki Jeff pral ouvè store kredi kat lan panse ke w bon sou yo non se yo k bon sou ou premye kisa k pral rive w ou pral pran yon hard inquiry e depi w gen malè w pran hard inquiry an li pral desann kredi w bay time w rive lakay ou e moun ki gen adiksyon shopping yo moun ki gen ti adiksyon shopping yo yo pral nan yo pral nan nenpòt nan 5 store yo epi yo pral ouvè 5 kredi kat yal nan 10 store yo ouvè 10 kredi kat epi yo gate kredi yo over bullshit over black friday bullshit. Yo gaspiye, yo gate tout kredi yo. Biko chak lè w pran hard enquiry, hard enquiry an vo nenpòt 2 a 5 pwen sou kredi w. So wa imajine ou menm ki gen yon kredi 600, otomatikman wal aplike nan yon store, nenpòt 5 pwen ka gentan sòti, kounye a kredi w gentan 595. Ou pran, ou pèdi yon lòt 10 pwen, 5 pwen ankò, kredi w 580 epi konsa wap, kredi w gen pou rete konsa lap deteryore epi w paka fè anyen ansanm avèk kredi w. Sa vle di. Siw pa pran tèt ou pou ka di konsa ok m pa bezwen kredi kat m pa bezwen sesi m pa bezwen sela enben pou kòb ou ta lave nan pòch ou an enben pou depansel ou fè pi gwo erè. Lòt bagay anpil nan nou fè erè ladanl ankò banm yon segond lòt bagay anpil nan nou fè gwo erè ankò se lè nal shopping epi nou pa mezire nou pa mezire pòch nou guys yon ti konsèy map di nou sa e gen based on experience. Anpil nan nou, nou pran kredi kat nou epi n al nan mall ansanm avè l. Nou te gentan gen yon kredi kat deja epi n al nan mall n al shopping paske gen Black Friday. Sa nou tande an, menm kredi kat sa a, nou maximize kredi kat lan. Yo ban nou yon limit, nou gen yon kredi kat ki gen yon limit 5000 dola ladan l, n achte 5000 dola bantank lan. N achte 5000 dola tchanpan. NN, Santandè, epi nou max kredi kat nou, otomatikman ou max kredi kat lan, otomatikman l ap tou drop score kredi w. Lè w panse, ah m ap gentan peye l nan 2 mwa, m ap gentan peye l nan 3 mwa, se pa vre guys. Depanse sou kredi kat dous, son bagay ki pi bon feeling, oh Jezi, pi bon feeling lè w ap depanse sou kredi kat. Peye kredi kat se yon headache li ye. Ou te ka panse, di ah 5000 dola sa m ap gentan peye l nan 2 mwa guys. Depi se kredi kat li ye 1 a pase ou pap janm ka fin peye 5000 dola sa. Paske what? Enterè gen pou moute sou kredi kat lan Eden sa w tande an M gen frèt nan bak mwen ane a Exactly So sa nou tande an guys kredi kat lan nou ka depanse sou kredi kat dous anpil men se fè peyman kredi kat ki se yon headache. Ou ka panse di a m pral nan Black Friday la a and then m pral bay non ou pap ka peye l vre. Konsèy map ban nou, kite kredi kat nou lakay si nap al shopping. Si nou gen debit kat nou, al nan yon ATM, si se 300 dola nou gen nan pòch nou pou nal shopping, pran 300 dola cash, metel nan pòch nou al shopping. Pa antre avèk kenn kat nan kredi kat yo paske lè bak lè black friday tout bagay look nice, tout bagay look good e ou gentan e depi ou gentan nan pozisyon an guys ou santi Ou gen bezwen pou tout sa k nan store an. Epi tout sa ki available pou ou pou depanse nan store an wap depanse tout. Tande sa m di nou ankò. Si nap al shopping pou Black Friday, kite kredi kat nou lakay nou. Pran cash. Al shopping avèk cash. Si nou konnen nou gen 500 dola bidjè, pran 500 dola cash mete l nan pòch nou. Kon kòb nou fini, nou vire do nou n ale. Lè kòb sa nan pòs li konnen se 500 dola w genyen pou w depanse. And 500 dola sa w ap gentan konnen si l fini tou w ale. Lòt bagay yo kòm m pral di nou. Ki enpòtan. Vrèman enpòtan. Anpil nan nou fè erè sa. Pa al debarase kay nou chak ane because gen Black Friday. Anpil nan nou, se lè Black Friday nou te gentan santi kabann nan pa te bon. Nou te gentan santi televizyon an pa te bon. Nou te gentan santi matla a pa te bon. Depi gen Black Friday nou kouri panse ke tout sa ki te anndan kay lan nou bezwen chanje tout. Guys, se pi gwo erè n ap fè, n ap kraze savings nou pou granmesi. Gen moun ki gen addiction shopping menm. Chak ane yo santi tout sa ki anndan kay lan pa bon fòk yo chanje tout sa ki anndan kay lan. Ban m esplike nou yon bagay. M te fè yon post m te fè lòtre jou. Ebyen gen yon moun ki te di konsa, ah, si w ap pale konsa, si w ap sesi sela. Guys, m pral repete l ankò pou nou. M ap tande byen sa m pral di nou an. Sa m pral di nou an, m pa kè ki jan nou pran l, but se yon advice li ye. Tout moun ki sou live lan, granmoun, tout moun ki sou live lan ka pran desizyon yo vle, mwen menm m ka just bay yon konsèy. Konsèy pa lòd. Anpil moun fè erè sa. Yo abite nan apatman, epi founitchè k anndan an, yon salon, y ap achte yon salon pou nenpòt 5, 6, 7 mil dola, y ap achte yon grenn salon met anndan yon kay. Yo abite nan apatman, chanm nan, lakay nan apatman an koute nenpòt 16 mil dola, nenpòt 15 a 16 mil dola. Guys, m bezwen pou nou smart. Lè w nan apatman se vire tounen w ap mouv, bagay ap kraze. E anpil nan nou ki fè erè sa yo se fanm nou ye. Pafwa n ap mouv nou pa menm ka mouv avèk tout sa k nan apatman vre nou kite yo. Fokis sou priyorite nou. Lè ou gon kay, w a achte tout, w a achte bagay mete la nan bigo si w konnen w gon kay, w ap fè nenpòt 5 a 6, 7, 8 an, 10 an, 11 an ou p ap janm chanje kay lan. Men lè w nan apatman, ou ka vini ladan l. Ou pa ka ap achte bagay mete anndan yon apatman ki vo nenpòt 30 a 50 mil dola. Lajan sa ou te ka pran l mete l sou yon kay kòm down payment. Ou te ka pran l fè yon lòt bagay ansanm avè l. Because chak lè w ap move, moun k ap move lan kraze afè w. Pafwa se yon zanmi k vin rann ou yon sèvis, pye kabann ap kase. Imajine w achte kabann pou 15 mil dola, pou pou 5 mil dola, pou 7 mil dola, w achte yon bèl ka ok bon, lè se w achte yon bèl kabann pou pou pou 8 mil dola. Epi nan mouv, tèt kabann kase, nan mouv, glas kraze, nan mouv, an kòman rele bagay lan menm, sa ki gen glas sou li an, China oubyen m pa konnen non l, kijan yo rele bagay lan guys, m pa konnen. Mwen lè m al nan, lè m al shopping se wè m wè yo m achte, m pa konnen non l. Bagay ki kanpe ki kanpe konsa ki gen glas sou met medam yo konn met yon depo boutèy pafen ki vid sou yo an kòman rele bagay sa yo banm non bagay lan guys gade kòman rele l dresser dresser wi dresser ou gon dresser wap move ansanm avèl imajine ou rete nan konbyen flo ou fin achte yon ou fin achte bagay byen chè bay detay m pou wap moute nan twazyèm flo. Nan katriyèm flo kote w ye an, twa ka bay yo fin kraze. Lòt bagay m pral di nou ankò. Ou wè sa m pral di nou an? Espesyalman pafwa a guys. Ou ka just shop senp, cheap, epi kay ou pi bèl. Fanm ayisyèn gen sa pou defo. E m di l an jeneral. Tout fanm ayisyèn gen defo sa. Barase kay pou granmesi. Guys, on kay pa bezwen tout tenten sa yo ladanl, espesyalman si w abite nan yon apatman. Yon apatman, ki lajè yon apatman te ka ye konsa pou mete yon salon, yon sal a manje ladanl? Epi men gwosè bagay yo, men gwosè bout mèb yo, men gwosè bout bwa yo. Epi gade, w ap antre, ou pa menm, se fòse w ap fòse pou w antre. Ou sipoze konfòtab nan yon kay men. Ou pa ka nan yon kay si gen emergency ou pa ka kouri. Ou sipoze gen espas. Ou pa ka nan yon apatman pou wap achte se de gwo bout bwa se de Imajine moun achte China mete nan yon apatman. Kòman le bagay yo kon mete glas yo ki gen China, China way? Yo vin ansanm avèk Yo vin ansanm avèk Salamanje. Kòman yo rele yo? Granmoun ayisyen gen yo. Medam bagay sa yo pa lamòd ankò. Banm tou di nou sa. Bae sa yo se granmoun ki te konn itilize bae sa yo. Mwen menm m ta vann la ak yon fanm. Ou envite m lakay ou pou premye fwa. M wè w gen bae sa a m ap tou kite kay lan. Bae sa yo pa alamòd ankò. Si yon moun di w sa e mwen ki di sa, bae sa yo pa alamòd ankò. Bae sa yo, moun nan pran yon bout bagay li mete epi li mete, li mete, li mete kouto ladan l, li mete asyèt ladan l, li mete konbyen bagay. Kòman yo rele yo ankò? Tchay, kòman yo rele bae lan? Thank you Malèn. Banm non bagay lan byen nou konnen non bagay lan Koman rele bagay lan ki mewotè epi glas devanl lan epi wap rale ti bifèt ti bifèt ti bifèt wap pran ti tas Koman China China pa alamòd ankò guys Ou ozetazini kounya menn Bay gwo bout China pou wap bay li pa alamòd ankò Ou pran yon China ou mete nan apatman ou pran sal a manje ki pran 8 chèz. Ou pran sal a manje ki gen 8 chèz, men longè l epi lè fini, ou pran yon ou pran yon salon, men longè salon an. Ou mete nan apatman an. Epi lè fini kitchen nan, men wotè, men tout sa gen Ou pa bezwen tout bagay sa yo guys. M konnen Black Friday pral rive la nou pral fou nan mezon furniture yo. Nou pa bezwen tout bagay sa yo. Dayè lè wap move, ou rete nan senkyèm flo, ou rete nan sizyèm flo, ou pa menm ka, bon mwen di world unit, mo mwen ki ban mwen nan kreyòl, si ton dayiti ban m nou an kreyòl, world unit. Bagay sa yo pa alamòd ankò. Yo pa alamòd. Si m al lakay youn nan nou, mwen map kraze l. Si m al lakay youn nan nou, pa envite m lakay nou si nou gen bagay sa yo. Si mal lakay youn nan nou, mwen bay sa lakay nou. Si mal lakay youn nan nou, mwen bay sa map kraze yo. Yo vann yo sila, yo pa, yo ka, gade guys, e pa paske yap vann nou bay nou, e pa paske yap vann nou bay nou shop pou nou panse yo alamòd, se paske yo konnen gen moun ki still ap live in 2000, gen granmoun sti, 80 la, ou pa ka jwenn ti fanm, ou fin gen 30 ans, poum pa t lakay ou pou m wè China lakay ou epi ou bezwen. Bat deske manman ou te genyen l. Yo wè manman ou te genyen l. E den akoz manman ou te genyen l yo vin abite lakay yo fè menm bagay manman ou te genyen. Kote kote evolisyon an ye la. Guys nou sipoze nou an kay pou nou ka respire byen. Oh! Men m bliye bagay lan. Oh bon m bliye. Nan menm kay sa ankò gon TV stand. Imajine guys. Serye serye serye. Imajine nou apatman. Apatman an salon pa separe avèk chanm nan, yon sèl li ye. Ou gen china ladan l, ou gen men gwosè bout salon w ladan l, men gwosè tab ou ladan l, men gwosè ti visten ou ladan l. Epi, sa w tande a, ou anndan kay lan epi ou rete la a. Ou anndan kay lan, ou pa menm ka respire byen. Si w gen timoun menm, bon, men bon sa pi danje nèt. Woy, woy, men m pa. Si w gen timoun. Ki dezòd Founitye sa yo Timoun yo bezwen espas pou yo kouri E ti pri si yo renmen kouri Woy Yo gou mòd se sou bèy se sou tèt bèy sa yo moute pou yo tonbe atè Epi gade Yap kraze yo pou ou Chire yo pou ou Kraze yo pou ou Epi sa w tande an Ou pa al nan kale timoun pou granmesi Paske se ou se ou granmoun deregle an Gade timoun nan tout sa l jwenn lap moute sou li Ou paka gen timoun Bon on bagay m te di Bon Nou ka dakò nou ka pa dakò Bon si nou vle tande m nan tande m ankò. Ou paka gen timoun piti pou ap achte founitye chè. Spesyalman founitye. Bèk serye, bèk serye m di nou. Gen moun la ki ka dakò avè m. Ou paka gen timoun piti ki nan 2, 3, 4, 5 an. Bon jan timoun sa yo dezòd. Bon timoun isi yo. E men pou ap achte. Pou ap achte gwo, gwo founitye chè. Guys, ou pa bezwen achte bagay ki chè pou fè kay ou bèl.

Se pa achte yon depo founichè ki fè dekorasyon. San sa, ou gen pou paret la kay lan, kay lan sanble yon kay manbo. Non mezanmi, si manbo tande m, y ap touye m. Tèlman l chaje bagay men. Ou pa bezwen anpil founichè pou fè yon bèl kay. Pou fè yon kay pou moun renmen l. Dekorasyon, se yon ar li ye. Ou pa bezwen bay ki pi expensive yo. Tande wi. Ou pa bezwen bay ki pi expensive yo. Nou menm Ayisyen nou gen sa menm. Men gwosè bout chèz lan. 3 moun pa ka leve l. Ki entansyon w? On grenn chèz wi, 3 moun pa ka leve l. Epi men gwosè TV an. Guys, souple, yonn nan bagay yo pral pran nou ladan l ankò, televizyon yo, TV yo. Men lajè TV an. Men lajè televizyon yo. Poukisa wap pale konsa guys. M bezwen a pati de jodi an pou nou fokis sou priyorite nou. Nou pap jwenn moun kap pale nou de bagay sa yo. Nou pap jwenn moun kap ban nou verite yo. Bikòz pafwa menm moun nan tou nan menm sitiyasyon yo. Guys, m te la tou. So sim ka pale avè w konsa e paske m fè eksperyans yo deja. Ou menm pafwa ou menm kap gade live lan w konnen se erè w te fè. Pa kontinye ap repete menm erè yo. Focus sou priorite nou. E guys map priye e map travay dur pou nou. M bezwen pou nou gen kay an 2022 an. Sak pou sa ki gen yon kay m ta vle pou gen 2 kay sa ki poko gen kay m ta vle pou gen yon kay an 2022 an. 2021 gentan pase la sou nou. 2021 an fini rete nan mwa novanm nan la novanm desanm bon dayè menm nou gentan nan mwa desanm depil jodi an 26 se a vre so jodi an 26 nou pa menm ka pale de jodi ankò. Mwa novanm nan fini sou nou. Desanm epi janvye boom tak sezon. Se 2 kote ayisyen gaspiye kòb plis, se 2 lè ayisyen gaspiye kòb plis. Se lè Black Friday ansanm avèk lè tak sezon. Guys, m pa konnen kijan pou m di nou. Tax ap rive, be smart about your money. Tax ap rive. Be smart about your money. Konnen kijan wap depanse kòb ou. Pa al just al depanse kòb nan foolishness. Yon lòt bagay ki gen ankò. Spesyalman, medam se pou nou menm life sa a menm paske se nou ki gen foli black friday chak ane. Moun nan mèt gen 3 pè sou li. 3 pè, 4 pè, 5 pè. Fi an toujou, fanm gon mòd yo di w soulye pa janm twòp. Fanm gon mòd yo di w soulye pa janm twòp. Yo gen yo gen 10 pè soulye yo still ap al nan mall pou al ap achte soulye gen soulye yo gen yo metel yon sèl fwa guys savings aprann save kòb aprann envesti kòb i gon bagay m te di e m bezwen pou nou pran sa nan live sa jodi an fò nou konnen fò nou aprann konnen kisa yo rele asset avèk liability asset and liability. Sispann achte labil epi mete lakay ou, kwense lakay ou, bay ki pa baw lajan, bay ki bay kap pèdi valè. 2022 guys se moman investment li ye. M ta bann nou ti istwa. Devèn pou mwen m nan telefòn sa m paka montre nou. Yè, m pral bann nou yon bagay ki fèt wi yè. Yè m leve epi map nan m gon ti app crypto.com. Si yon moun bezwen link lan ma voye link lan pou ou pou ka sign up crypto dot com m wè yon ti crypto ki ansanm avèk 24 dola I mean 24 cents enben pandan l ansanm avèk 24 cents enben m voye l ba yon zanmi m m di yo men yon crypto la mwen tap fè kap moute la avèk 24 cents ann al dèyè l non guys m achte pou 2000 m achte pou 2000 dola crypto ma moutre nou l talè.

Pou jodi an m fè 4 mil dola pwofi. So technically 4 mil dola nan yon jou. M pa pi smart pase nou. M just fè desizyon ke nou pa fè. M pa yon financial adviser, m pa pral di w al pran kòb ou envesti l. M pa pral di w a meke sesi meke sela. But mwen menm mwen ka di w, lajan w pral depanse, fò w konnen kisa yo rele asset, kisa yo rele liability. Ki kote pou mete kòb ou, kijan pou envesti pou fè lajan.

Si nale nan crypto.com nap wèl li ekri request e non sa request se non an si nale nan crypto.com li mwen achtel a 24 dol a 24 cents konn a li li an m achtel a 24 cents konn a li 1 dola 09 mwen fè 4000 dola profi sou 2000 dola. Te ka bare. Si m te di konsa m pral pran 2000 dola sa m pral nan Black Friday m pral selon Black Friday pandan ou ou menm wap gaspiye kòb nan Black Friday wal depanse kòb ba milyonè yo fè kòb mwen menm m just chita and then m depanse 2000 dola m fèl fè 4000 dola Wè wè me me Bridget di li desann m pa konnen konbyen li ye kounye a paske map fè live lan e menm kant li desann map toujou fè pwofi sou li sa ke map toujou fè pwofi sou li m t achte l ba. M ta chtel ba anpil. Si w gen crypto dot com nap veyel nap wè hier li te avek 24 santim tout hier bò 5 heures du matin l avek 24 santim ebyen mwen menm pandan l avek 24 santim nan m di eeyy 24 santim aah m di avek 24 santim bon m pa gen apl nan telefòn sa non guys m gen nan m gen nan lòt telefòn nan. M pa gen nan sa non. E nan telefòn map fè live lan ladanl. But si yon moun gen crypto dot com oubyen siw pa gen crypto dot com map voye link lan pou ou. Lèm voye link lan pou ou wap download li and then lè w download li and then ou kapab wè bagay kap moute ou kapab bagay. Sa poko janm anyen. Kisam fè ankò? M wè gon ti stock yo rele gala. Anmeyè stock lan yon ti crypto rele gala. M pran 1000 dola. M mete nan gala a. Gala a moute a konbyen pou san m fè 3000 dola pwofi sou gala a. Al gade l pou nou wè, n ap wè gala. Li ekri gala, tankou e lè nou al nan yon gala. Gala. M fè pwofi sou li. Sa e so far. M envèsti nan yon lòt yo rele Mana. Mana, guys, se menm sa m t ap eksplike nou lòtrejou, kijan mond la ap chanje, ki bèy yo rele. Koman li bay lan menm? Metaverse lan. Se menm sa kap chanje tout crypto sa yo ap chanje mond lan. So wè m pa m pa ban nou advice pou n al investi non paske m di nou sa deja. Legally m pa sipoze ban nou advice pou n al investi. M ka just di nou kisa m fè, kijan mwen menm mwen fè l and then si w vle tou w ka fè l. Gwo thanksgiving nan. Pandan tout moun ap bay mwen m just chita la menm map veye pou m wè.

Men nou wè premye sa m mete request ou wèl ou mete request otomatikman ou mete request li di w request crypto men li e konsa nou an rele e li kap mennen la ou wè sendbox ankò gen sendbox gen m gen sendbox lan tou men yo ok so gen anpil bagay en en deyò an nou ka pa renmen but m pa pral vin di nou la kijan pou nou envesti kijan pou nou pa envesti But epa mpa pral bay explikasyon tou pou map di nou map bay explikasyon mpa bay explikasyon mpa mpa mpa mpa teach mka just bay yon wi mpa mka mpa teach pa vin relem fwe kijan poum investi kijan pou mpa investi mdi nou sa deja mka moutre nou mdi nou kote pou nou ale nan ale at your own risk paske ayisyen gen defo menm moun nan ka vin di w monchè moutrem kijan se menm li menm ki pral di a monchè misye fèm pèdi yon lajan. Men l pap janm konnen son risk li te pran son risk ou pran. Ou konprann sa m vle di w lan? Se konsa ayisyen ye. Menm yo menm kap vin di w a monchè a ede m ede m kijan m ka fon bagay la menn? A monchè mwen tap pale de yon bagay kijan? Menm yo menm nan lè yo pou kò fè kòb yo kòb yo an pou kò moute yo menm ki pral di w konsa a monchè m wè frè tap pale de yon bagay a monchè an M ta achtel but m wè lap desann la a monchè genlè fret fèm non m pa fè advice sa m ka sèlman diw kisam fè si w vle fèl ou fèl si w pa vle fèl tou se ou menm but mwen menm mwen diw kisam fè al tcheke l la wè e sa kem toujou di nou guys li enpòtan pou nou konnen sak priyorite nou because m toujou di nou sa nou toute ayiti ansanm nou sòti ayiti nou vin isi pou yon vi miyò. Mwen menm m pa gen pwoblèm si m konn yon bagay pou m pataje l ansanm avè n and because se chèche n ap chèche menm you get what I'm saying e chèche n ap chèche si ou menm ou rete tann ou byen whatever mwen m toujou di konsa m devan m ap voye link lan pou nou inbox mwen non gade m mete nimewo telefòn mwen nou tout gen telefòn mwen dayè rele m epi m ap voye link lan pou nou m ap voye link lan pou nou pou nou ka register but sèl sa k genyen tande wi si ou New York. ou pap ka anrejistre paske crypto dot com pa available New York pa anrejistre sou nèt lan kounye a kite se mwen ki voye link lan pou ou kite se mwen ki voye link lan pou ou but siw New York ou pap ka investi nan crypto dot com antouka guys janm dil konnen kisa ki priyorite nou veye deyò an pou nou pa al gaspiye tout kòb nou nan black friday because pa al depanse tout kòb nou nan black friday because black friday man se moun rich ki fè kòb. Ey yon ti sekrè black friday anpil bagay nou wè yo mete nan sèl pa nan sèl vre non siw tal nan store an massachusetts wap wè siw tal nan store an lendi pase wap wè se menm pri an epi yo mete paske son bagay psychology li ye son bagay psikoloji li ye kisa yo fè si bagay la vann 50 dola bon pri an se 50 dola li ye. Awè men Nina di Nana di konsa market la ap crash se solisyon an bay profite. Ey banm on nou ti istwa maten an nou wè tout dodge coin mwen genyen nou wèm gen anpil dodge coin mwen I mean gen moun ki gen anpil dodge coin tou but m fè pati de moun ki gen anpil dodge coin wi banm on nou ti istwa banm pa dil fò paske m pa vle pou moun tande maten an lèm gade m wè dodge coin avèk 20 cents m di oh epa gen discount. M vle milky. Doge queen nan fèl Guys m pa ban nou manti m chaje tèt mwen avè Doge queen M chaje tèt mwen avè Doge queen Sal fèl fèl Janl pasel pasel M achte Doge queen pandanl desann nan Talè konsa wal tandel moute 30 cents Sil moute 30 cents nou pa pè skem fè M preske double lajanm nan wi M achte yon depo Doge queen mete la So la se mwen menm ki fèl M pa pral diw kisa pou fè kisa pou pa fè dayè ou granmoun ou ka fè Saw vle M wèm pa menm dil fò pou moun Pou moun ki nan ban dèyè yo pa tande. But guys lè nap pale de black Friday nou konn anpil fwa nou wè bèy yo nan sèl yo pa nan sèl vre non yo just mete 20 pousan off epi yo mete bèy la nan menm pri an epi yo diw gen discount epa vre non pa gen discount vre non pa gen ken discount vre non se nan may nou yo jwe avèk yo jwe avèk may nou kòman fè wap achte yon rad wap achte yon mayo pou 15 dola lè wap ale yo diw gen black Friday pou still peyel 15 dola but guess what Dèske wè tigè make 30 pousan, 50 pousan, 70 pousan ebyen nou achte l panse ke se 30 dola l tap vann. Ò mache ma ò ya e 45 dola l tap vann wi m achte l pou 15 dola. Manti! Se pri an sa. E Epi guys, blan pa pèdi vo. Kòb nou wè, bèy nou wè yap yo mete nan sèl Black Friday yo, yo te gentan fè kòb sa depi anlè deja. Dayè konbyen kòb yo peye pou labor? Konbyen kòb yo peye pou yo fè rad sa yo pou yon China? Cheap. 3 dola 4 dola ou peye yon dola petèt yo ka peye yon dola pou yo fè grenn rad yo an china pa rad pase se estok yo gen se konbyen bagay yo gen sa vle di menm ke yo ta vann li avèk 3 dola yo stil pa fè yo stil pa fè defisi yo te mèt ta vann li avèk 15 dola bon e lè sa yo yo double lajan yo 5 7 6 fwa plis kote black friday pa gen black friday vre non guys al deyò an gaspiye lajan nou ba moun yo ba blan lajan nou. Se kòb nou tap save panse se gen black friday nou pral depanse kòb nou nan black friday nou fenk kare chire nou fenk kare chire pa gen black friday vre pa al depanse kòb nou pa al maximize kredi kat nou over foolishness kay ou gentan bèl deja janl ye an pa fat nan pral di yon bagay pa fase clean pou nou clean gen moun nan ki pa renmen clean bay se map di nou wi gen moun nan ki pa renmen clean. Ebyen li santi tout bagay lakay li ui, tout bagay lakay li merite chanje. Non li pa merite chanje, se menm jan si mayo sa sou mwen m wèl sal, m pa lavel, yeah map toujou wè, map toujou wè oh shit mayo sa sal, m bezwen yon lòt mayo, but lòt mayo m bezwen li pa li pa li pa li pa fòseman di se achte pou m achte yon lòt mayo, m ka lave mayo an, m pa bezwen al depanse yon 50 dola pou m al achte yon lòt mayo ankò, m ka just pranl metel nan londri m lavel, anpil bagay nou gen lakay nou ki bon yo still bon. Siw bezwen konnen sa w gen lakay ou si yo bon ak si yo pa bon al pranl jete yo pou wè wap wè yon moun pa ret nan trash lan ranmasel and then li clean li epil fè li tou nèf ankò sa poko janm rive nou nou jete yon bagay epi nou regrèt nou te jetel tchiwoo bon m konnen sa rive tout moun sa poko janm rive nou nou te jete nou te gen yon bon bagay lakay nou nou jetel panse kel pa bon epi nap chèche ranplase sa nou te jete an nou pa janm ka jwenn yon bagay nou pa janm ka jwenn yon bagay ki kalite menm jan avèk sa nou te jete an. Konbyen fwa sa rive nou? Nou gon bagay ki bon, nou jete l, epi n ap chèche sa nou te, n ap chèche yon lòt kalite oubyen nou p ap janm jwenn yon kalite parèy sa nou te jete a. Pafwa bè lan mande jès yon ti fix menm. Li mande jès yon ti fix. Pafwa bè lan jès mande pou netwaye l, pou clean li. Ou pa bezwen yon whole bed. Ou pa bezwen yon whole salon ankò. Ou pa bezwen tout tenten sa yo menn. Al barase kay ou pou granmesi. Pafwa se jès clean pou clean li. Janm diw lan si maron sa is sal mpa klin li map panse ke mezon maron tou nèf manti sim pranl m jete l yon moun ap pranl li lavel epi lèm wèl sou moun nan map wè son maron tou nèf ki sou moun nan that's et antouka guys se te fred ki t ansanm avè nou ebyen janm di nou nan lòt live mwen gen pou nou fè yo guys map pale plis de tax paske nou konnen son tax reparer mwen ye tax sezon ap rive so fòk mwen pote anpil tax tips pou nou tax advice pou nou and pou make sure ke nou pase yon ane successful nan pandan nap fè tax nou. Antouka guys se tou plezi m t ansanm avè nou Nom se Fred N ap re ankò nan yon lòt live Alright Adios Ciao Mezanmi m paka fin fè live la epi menm love nou pa banm anba live la mezanmi Kote nou Menm love nou pa banm anba live la non M pote tout bèl konsèy sa yo pou nou Epi menm love nou pa banm anba live la Sa vle di nou pa aprann anyen Nou pa aprann anyen m t ap di nou an Nou te just la Right E sa m wè men love yo kòmanse ap vini menn

Se lè nou an Princess ou anreta Se lè nou pataje live mwen Se lè nou voyel ba yon zanmi Se lè nou voyel ba yon lòt moun gade Se lè nou Nou banm love lan Nou banm likes lan Nou patajel nan yon group Nou patajel nan de group Nou patajel nan inbox moun And um So se sak toujou pi enpòtan pou mwen E sèl sa nou ka fè pou mwen tou E And then of course Moun ki pran sèvis nan menm yo Mèsi nou an Nou konnen li pi gran pase dènye lòt bagay. So pa just tande Fred ap di l fikse kredi and then nou pa nou pa try mwen ou byen Fred fè tax nou pa janm fè tax nan menm Fred vann kay nou pa janm achte kay nan menm so lè nou fè sa tou nou sipòte m and then e mwen apresye sa anpil antouka guys se ton plezi t ansanm avè nou I love you guys and I'll see you again in the next live ciao.